Grenn kesyon m gen pou ou reponn freo avek onètete. Tout bagay, map di tout bagay klè.
Eskew pa gen yon fi ke w santi w poko prè pou w kite?
Monchè banm di w pawòl. Mwen kwè mwen pa janm fè yon chwa ki pa bon. Mwen toujou fè yon chwa ki bèl, ki gade byen. M di w sa deja.

Pafwa, pafwa ou wè, fi a pran pòz dlo sot nan je l, ou soufri plis tèt yon sèl bagay, wi, non.
Yeah. Kriye plis. Banm mete, petèt ou ka pa konprann ko lim kesyon an, men mete. M konprann li, m ap mete tou, m konprann li byen. Talè, talè, talè. Lim, nou pap pale de ti menaj, nou pap pale de moun ke ou te gen rankont, Eske nan may ou depi an komansman jenn jan w la rive jodi a eske w pa santi gon fi ou santi w poko prè vrèman ou santi ou santi moun sa li potko lè pou l te pou l te soti nan vi w eske w poko eske Chère ou pou menm di pa gen sa. laverite pou di laverite san manti pa ladann mwen gen fwaye m kite yon bèl fwaye ki vrèman bèl trèman bèl. So m ka di w sa senseman, si w moun ki te fwaye m, petèt gen moun ki tonbe ak maladi whatever sa ka ye, sa k te rive m nan fwaye, yon moun ka wè m tou. Yon moun ka wè m tou, mwen te nan sistèm an mwen fwaye men. So fòk w asepte pèdi whatever sa ki rive pou w ka gen onè w. So, api lè fin sa tou fòk nèg jèn jan tou. M pa pral m pa pral mete m pa fè lekòl m pa fè klas pou m ret yon nèg jèn jan. So sa se dapre jan nèg la ka fè l, jan nèg la ka aji. Pou di w laverite, fwaye m se t yon bèl fwaye, bèl bagay, byen antann lan, byen bagay. Bòt gen yon bagay ki pase nan vi nou, so sa pase nan vi nou, se yon fazon, gad dezon pou kont nou. Men, mwen pa fè nenpòt bagay. Eske an ou menm ou pa santi
sak pase ya?
Eske ou pa santi sak pase ya? Lè ou nèk ka louvri, gade, lè ou nèk ka chache, lè ou ka chache, paske ou bezwen. Ok? Lè ou ka chache, paske ou bezwen. Gen yon bagay, gen yon bagay ki gen, menm yon menm defi, menm yon menm defi. Yo toujou gen yo toujou gen mo majik nan bouch yo. Yon gason dwe itilize de mo majik. Yon gason dwe itilize de mo majik. Ou pa dwe repete nenpòt bagay avèk bouch ou. Men aksyon ou fè, yon moun ki gen tèt dwe wè ki sa aksyon sa a vle di. Mwen di tout gason dwe itilize, depi ou se jèn jan ou ye, ou dwe itilize de mo majik pou ka sa ou ye a. Men sa ou vle fè a, lè yon moun wè l, li dwe wè ki sa ou vle fè paske moun nan gen tèt tou. M konprann, m konprann. Men e,

Monchè banm yon ti bagay. Ah si w konprann.
Si w konprann m ap repete ankò pou ou. Mwen pa kraze fwaye l. Mwen pa kraze l. Mwen p ap di kèlkeswa moun ki sa pou fè. Mwen p ap di kenn. Menm madanm mwen menm wadèvè m p ap di kèlkeswa moun ki sa pou fè. Men yon moun dwe konn sa ki bon pou ou. Si m tonbe sou live la la m pral di yon moun ki sa pou fè. Sou m pral mete yon virit nan tèt ou.

Ou k petèt se Li se poko konsa konn yo tou feeling ou. deja. DG, Petèt just petèt wait. se konsa feeling ou DG, pèmèt DG, pou res- pou DG, reponn yo, m pa gen pwoblèm e m pap fòse w reponn yo jan m vle DG, a tou pase m DG, pa m pa vle m pa vle w di sa m anvi tande. M pa vle w di sa m anvi DG, tande, m kwè w men konprann.
sof M ke kwè w m kwè w se yon flannè tou. M se yon nèg yeah. m se kòm flannè tou, m konprann, m konprann. Bon, mèsi kan menm, malgre m pa wè sa. Yeah. Yeah. Men sa sa m vle konprann, sa m te vle konprann, pase m bezwen an ou menm vrèman, èske Fwaye w lò s on fwaye w santi ke bon tout sa pase e tout bagay fini e wi bon ou ka pa ka ou ka pa ka tounen avèk moun nan men èske vrèman nan ou ou santi fwaye fwaye w la s on fwaye ki te ki ki ki sa k pase a li te ka met fen nan fwaye sa a jodi a pase mwen menm onètman m pa konnen si m twonpe Mwen menm, pa rapò avèk feedback m genyen, ou te renmen madanm ou anpil men. Of course men, of course, kòman m pa ka di sa? Of course, yes. Men ok, èske sak, èske ou santi an ou menm relasyon sa a fini men? Non, li se fini, mwen fè aksyon, aksyon vle di tout bagay.

Men mwen dwe pale avèk lè w nan sèn vokal la. M pa ni pou m fè pyès avoka l, men kou m parèt se mwen byen paske fòk ta gen pyès fòs. Mwen dwe koube m sou fason pou m pale konsa. Lè m ap pale avè w de je, m ka pale ak sans ki pa sanble m. Lè m ap pale avèk fi a, mwen dwe pale avè l nan sans ki. Men, fi a, si pawòl ou renmen, si pale m ap osyon di w pou nou pale, al nan lopital, al nan lopital. M pa janm koze avè w. M di w ki sa w renmen, oh, m te gen pwoblèm pou liye bouch mwen. M pa janm pale avèk madanm ou yon jou, m pa janm pale avèk madanm ou yon jou men m konnen l.
That's ok. Ou pa kon madanm mwen. Yeah.
Ou pa konnen. Yo rele m nènè pozitif. Mwen kon madan madanm ou yon jou. Men m konn ex madanm ou. E m pap di madanm ou, ex madanm ou, m konnen l. Men m poko pale avèl yon jou. Men m konnen l. I don't think so.
Yeah, but ou ka konnen l. Cause kon moun. Yeah. Yeah.
Yeah. Mwen poko pale avèl yon jou. Men m konnen l.

M pa monte pwofi paske m te fè yon esè deja m kole ladan l donk m pap fè esè sa ankò. Yeah, So, m pa yeah. monte pwofi but M konnen. men ou di yon bagay ki sweet, ki Mèsi. sweet, ki sweet tankou m renmen l. Tankou yon bagay ou konn wè tankou lè m ap drive m al travay, m ap travay epi li nan tèt mwen, epi sak nan tèt mwen pou di l la, li di kèt fò m monte pou m di l. Mwen menm pou mwen la pou mwen sa w di a. Yeah, yeah. Bon, e frè m, m pa bò manti, e m konprann, m konprann tout bagay, e m m kòmanse ap konprann de seri de bagay, e m panse pi devan m ap aprann plis de ou Jan w wè l la, pa gen pwoblèm. Rete pre, ou mèt rete pre fanmi an. E mwen menm, lè m ap aprann yon bagay, lè yon moun moute sou show a, gen de seri de bagay m ap aprann de yo. Mande Bondye bagay sa ap ta fè, ta fè yon ti eko. Depi wè l fè eko, m pral vin konn vrè moun nan. M kòmanse konn vrè ou menm nan. M kòmanse konn vrè, tande, tande, banm di w, wè, m kòmanse konn vrè ou menm nan. Yeah. M kòmanse konn vrè ou menm nan. M kòmanse konn vrè ou menm nan. E,

Pafwa echèk konn bon wi frèm. Echèk lè w pran gen de seri de bagay ki frape w, yo frape w pou moun ki anfas ou an vin konnen w vrèman. M pa m pa di m konnen w men m ap aprann m ap aprann konnen w e m ap plis konnen w ou mèt rete bò fanmi an On jou kou jodi a, m ka di youn nan pitit fi m yo, e ou ka pale a misye. Antouka, babay frè m, se t on plezi. M te kontan wè ou. Yo rele m Nènè Pozitif. Yo rele m Nènè Pozitif. Mwen menm, e m pa di m konn misye, ou konprann, men on jou kon jodi a, e m ka di on pitit fi m, Let's go. Ok, detektiv.
Wala misye.
Ok, nou gen show, nou gen moun l'Eternel ki fèm kado l jodi a se motivasyon jedi dous. An ale, ou pa trete avèm la. Sa se konnen mwen lè show a gon bèl ti moun ladan l la sa.